Biznis lan se yon biznis tankou tout biznis, li gen kòb tankou tout biznis. Gen anpil moun k ap di li pa gen kòb, li gen kòb, men fòk ou konn jan pou fè kòb la, fòk ou travay, fòk ou pwodui, pwodiksyon, fòk pwodiksyon bon. Gen anpil mizisyen, mwen menm, Gabèl fèt an 2007, 2007, depi 2008 m pa travay a blan, m travay nan Gabèl, m travay, m kreye biznis pa m, ou konprann sa m vle di w? M achte kay. pitit mwen nan kolèj, m kreye lòt biznis. So, tout sa w ap fè, depi gen mwayen pou w ka ede tèt ou, fè l. Mete prensip, mete disiplin ladan l. Katalòg, Gabèl, Bon! E nou menm se abitye, nou menm se mèt kay, ou konprann? Depi w di Madan Koukous, ou di Gabèl, ou di Patrik Fab, manadjè Gabèl, nou la chak ane, m ka di w sa a, se yon bagay ke nou travay anpil pou li. E se pa yon bagay ki fèt di jou o landemen, se anpil travay, anpil sakrifis. Bon! E depi yo rele nou, nou prepare. Depi yo rele w, ou prepare epi ou al delivre. Se sa. Se sa nou fè Indiana wikenn pase a, se sa nou fè yè nan konpa festival la, e se sa nou sot fè la nan Madan Gougous la aswè a. Bon, motivasyon an se, se travay li ye. Paske si w ap fè yon bagay, tankou ou menm sa w ap fè an la a, a chak fwa ou gade tèt ou, ou di m ta renmen pi bon. Pou w pi bon, se travay pou w travay, fò w fè sakrifis. Gabèl, nou fè anpil travay, nou fè anpil sakrifis, epi nou delivre. Bon! Biznis la ap avanse. Biznis lan se yon biznis tankou tout biznis, li gen kòb tankou tout biznis. Gen anpil moun k ap di li pa gen kòb. Li gen kòb, men fòk ou konn jan pou fè kòb la. Fòk ou travay, fòk ou pwodui. Pwodiksyon, fòk pwodiksyon w bon. Gen anpil mizisyen, mwen menm, Gabèl fèt an 2007. 2007, depi 2008, m pa travay a blan. M travay nan Gabèl, m travay, m kreye biznis pa m. Ou konprann sa m vle di w? M achte kay. pitit mwen nan kolèj, m kreye lòt biznis. So, tout sa w ap fè, depi gen mwayen pou w ka ede tèt ou, fè l. Mete prensip, mete disiplin ladan l. Bon, m ka di w mwen se yon mizisyen, m se yon chantè, depi m timoun se sa m renmen. M al nan inivèsite. Premye fwa mal nan inivèsite Ayiti k rele Inivèsite Notre Dame fè twazan. Aprè m reflechi m di a Ayiti jan l ye la a fò m jete m. M rantre isi aprè twazyèm ane. M rantre isi m al nan etidye Criminal Justice. M fè dezan mizik. Se mizik m renmen se pasyon m se sa m renmen. Ou konprann sa m vle di w? So, yeah. Of course, tout swa fè fò w gon backup plan. M pap ka chante tout lavi m. Fò m fè de bagay, fò m kreye de bagay ki ka ede m lè m pa ka chante ankò, lè pa gen mizik ankò pou m ka viv. Bon, m santi m fyè pou m wè misye ap pèfòme la. E misye sot surprise mwen la. Gen bagay misye fè la ke m pa t atann. Dènye bagay m te ka panse ke misye pral fè. Menm jan avèk tout moun su, surprise, m surprise tou. E m santi m kontan. E misye pa premye pitit mwen misye twazyèm li ye de lòt mesye yo pa fè mizik se misye ki fè mizik so se Bondye ki bay talan men as you can see se ankadreman gade misye la se mwen menm ki mete misye la pou l pèfòme byen ke misye pap jwe konpa men piblik ki la se yon piblik ki mix gen moun ki la ki pa menm pale bon kreyòl but ki konprann sa misye ap fè an la so m ap ankadre misye jiskaske li di m li santi l rive kote l vle rive a monchè menm lè m. Son passionné de musique fanmi mwen vin avan tout bagay mwen jere sa trè byen so far so far. Map di yo one love kontinye sipòte Gabel sipòte mizik ayisyèn nan epi tout moun ayiti yo anpil lanmou pou nou nou konnen moman an pa trè bon e pa panse nou menm ki nan dyaspora nou pa konnen nou nou fèmen je nou sou sa kap pase yo nou wè yo nou konprann yo pa gen lòt moun ki ka delivre nou se sèl granmèt la nan sa nou ye la. Sèl Granmèt la ki pou di Abraram, Di sèt ase, n ap chanje tout bagay, se sèl Granmèt la. So n ap priye pou sa.